Hey Koman nou ye la M salye nou Coach Renaud Yo twò piti Jodi a m vin fon ti pale avè w M vin fè w konnen ke gen 4 rezon ki fè yon moun kapab chanje 4 rezon ki ka fè yon moun chanje nan lavi Premye bagay ki fè yon moun chanje se lòske moun sa li blese anpil Nenpòt moun ki blese anpil, moun sa a lap chanje. Anpil de fwa, gen de moun ki konn di a, entèl chanje, entèl chanje, entèl chanje avè m. Pafwa moun nan chanje avè w, se pa paske li vle chanje, men se paske ou tèlman fè l de bagay ki pa fè l plezi, ou tèlman fè l kriye, ou tèlman mete dlo nan zye l. sa konn vin fè kè li chanje. Moun chanje lè yo blese anpil. Lè yon moun blese anpil, se yon devwa pou kè li chanje. Paske moun nan li blese anpil. Donk de se fèt, si w pa vle moun chanje avè w, sispann blese moun. Paske depi w blese moun nan, l ap rive nan yon moman l ap chanje. Se pa li menm k ap vle chanje. Men chanjman an ap vini kòm yon bagay ke l pa ka, li pa kapab kenbe, l oblije kite sa rive paske li blese anpil. Ok? Se youn nan rezon ki fè moun chanje. E dezyèm bagay ki fè moun chanje. Se lè yo wè anpil bagay devan yo. Lè yo, lè yo wè yon bagay devan yo, lè w wè yon bagay devan w, li enspire w pou w kapab chanje. Ok? Lè moun gade, gade, gade, gade avèk lè zye, ok? Tant w ap gade yon bagay, w ap gade l, li pral enfliyanse w e lè sa a w ap chanje. Sa se dezyèm. Ok, dezyèm rezon ke moun chanje, lè yo wè, lè yo wè, yo wè, yo wè, sa kap pase devan yo, yo wè sa kap pase devan, sitou lè moun nan wè bagay kap pase devan, ki pa fèl plezi, bagay kap pase devan, ou konprann, ki yon ti jan toumantel, sa konn vin fè ke li chanje akoz de sa ke li wè. Ok, akoz de sa ke li wè. E twazyèm bagay ki fè moun chanje. Twazyèm bagay ki chanje moun, se lòske, pa egzanp, lè moun nan aprann anpil. Lè w aprann anpil, sa chanje ou. W aprann anpil, w aprann anpil, w aprann anpil, ou vin mete w nan sitiyasyon, kon sa vin mete w nan sitiyasyon ke w oblije gen chanjman paske w aprann twòp. W aprann twòp. Moun nan aprann anpil bagay nan vi l. Anpil, anpil bagay nan vi l. Gen de moun ki konn di a, entèl chanje avè m. Jan nou te ye a, nou pa menm jan ankò. Non. Pa bliye, a chak fwa ke moun nan aprann yon seri de bagay nan vi li, moun nan vin pran yon lòt dimansyon. Chak lòt dimansyon moun nan pran, se yon chanjman ki vin fèt lakay li. Ou pa ka espere, pa egzanp, yon moun ki al lekòl, epi moun nan al lekòl, li gen yon fòmasyon, pou w panse ke se menm moun nan l ap ye. Non. Si moun al lekòl, li vin gen yon fòmasyon, li pa ka menm moun nan, paske li aprann. Ok? Lè w aprann, sa chanje ou. Moun nan al lekòl, li fòme, li pa ka menm moun nan, li pa ka pale menm jan, li pa ka fonksyone menm jan. Si ou menm ou rete nan menm nivo a, si ou menm ou rete menm jan ou ye a, se nòmal. Ou kapab pa chanje paske ou rete menm kote a. Men si li menm li aprann, donk sa vle di ke l oblije chanje. Paske se pa li menm ki fè chanjman an. Se akoz de sa ke l aprann ki fè ke l chanje. Ok moun moun chanje pa bliye mwen diw sa moun chanje loske yo blese sa se youn nan premye rezon e youn nan dezyèm rezon lè moun chanje se lè yo wè twòp bagay devan yo yo chanje ok lè yo aprann anpil bagay yo chanje ok donk loske Donk moun chanje tou lòske pa egzanp m ta kapab di moun nan kòmsi non sèlman li wè, non sèlman li aprann e moun chanje pa rapò m ta kapab di avèk enfliyans yo. Sa fè moun chanje. Moun chanje pou diferan. e rezon ok nan lavi toujou konnen sa moun chanje avèk enfliyans enfliyans chanje moun sa se youn nan katriyèm rezon enfliyans toujou chanje moun e sak fèm toujou di moun si ke o entèl pa ka chanjem entèl pa ka chanjem non dim kiyès ou frekante map diw kiyès ou ye moun ou frekante a se li wap ye. Donk ou pa ka di m ke w ap frekante yon seri de moun epi apre yon nonb de tan pou moun sa yo pa enfliyanse lavi w, yo pa vin menm jan yo ye. Depi se moun yo ap frekante, pi devan w ap wè se menm moun nan w vin ye paske se moun sa w frekante. Enfliyans se youn nan bagay ki chanje moun. Kèlkeswa moun nan, si w pa vle w chanje, pa kite w enfliyanse. Depi w enfliyanse, w ap chanje. Ok, enfliyans se youn nan bagay ki chanje moun. Depi w pa vle chanje, pa enfliyanse. Depi w enfliyanse, se a moun sa w pran pa, se a moun sa w blage, se a moun sa k zanmi w, kon le vè ou non. Se sa ke m souvan di nou, chwazi ki moun n ap zanmi, chwazi ki moun n ap tande, chwazi ki moun n ap pale, pika nou jis pale a nenpòt moun, pika nou jis tande nenpòt moun. Se pou nou chwazi, se pou nou aprann triye olye ke nou ranmase. Pa bliye mwen di nou 4 diferan bagay ki chanje moun. Premyèman, moun chanje paske yo blese, moun chanje paske yo wè, moun chanje paske yo aprann, moun chanje paske yo enfliyanse. 4 bagay. Moun chanje paske yo blese. Depi ou blese yon moun, l ap chanje. Ou blese l twòp, li vin chanje. Dezyèmman, moun nan wè twòp bagay, l ap chanje. Twazyèmman, moun nan aprann anpil bagay, li chanje. Katriyèmman, moun nan enfliyanse. Enfliyans, li chanje moun. Ok merci mwen se coach yo nou se de ke nou aprann de 4 bagay sa yo ke m di la.